Yon bòn nouvèl pou ou menm kap travay kanè siyen o Brezil ke nou menm nou te toujou jwenn aprè video ke nou te lage konsènan Auxilio Emergencial lan e ki pou ki te pou moun ki pap travay yo byen ke gen kèk moun ki kap travay ki fè pwosesis la ki bon men E nou te toujou jwenn kesyon sa a ki fè konnen gen moun ki di, m ap travay, e si gouvènman an libere sa, omwen gouvènman an ta fè yon jan pou moun k ap travay yo. Finalman, gouvènman Brezil lan deside libere yon lajan e k ap itil anpil moun, menm jan l te fè l ane pase an, li te libere anviwon 500 reais è ki se sou kòb FGTS lan, e pou moun k ap travay isi o Brezil konn sa k FGTS lan. Jounen jodi an, yo deklare ke. Yo pral libere anviwon 1045 reais pou ou menm. Soti nan kòb FGTS ou a. Ou ta renmen konn plis enfòmasyon enbyen swiv video a nap tounen pou plis detay. Sa kap fèt zanmim yo frèm yo kòlèg mwen yo mwen salye nou tout non pam se Dieufort Thélémaque ou menm kap swiv nou sou ki nouvo sou chanèl lan nap evite w enskri sou chanèl lan pou ka resevra video nou yo swa sou teknoloji oubyen sou lòt tèm e nou la pou nou ede w a tout bagay ke nou wè k ap enpòtan pou ou a nou la pou nou menm pou nou pote yo pou ou menm byen e kisa l ye nou konnen a depi w ap travay isi yo gon kòb yo sere pou ou a kòb yo sere pou ou a ki se a yon fon yon fon garanti yo menm yo a rele l konsa yo sere pou ou. E kòb sa a, e gouvènman Brezil lan li pat gen oparavan pat gen aksè pou yo te menm e libere kòb sa si e pat tout fwa se yon kay ke ou chwazi achte ou byen yon ka ki trè grav e ke ou ta sibi yon aksidan kèlkonk e petèt pou te ka retire kòb sa a. Aprè sa pat gen kenn aksè pou te retire kòb sa a. E aprè ke gouvènman li menm li te libere anviwon 500 reais ane pase, E tout moun te vrèman kontan de sa paske gen anpil moun ki te gen kont ki te inaktif, sa vle di moun ki te soti nan travay ke yo se pat pi voye yo te voye l ale pou yo te ba l kòb sa a e kòb sa a te rete chita. Te libere anviwon 500 reais pou chak moun nan kòb ke w genyen deja oubyen nan kòb ke ou menm w ap travay nan yon kont ki aktif e sa vle di tout moun te apresye jès sa. Men finalman apre tout moun ke yo te vin libere pou afè auxilio emergencial lan, e gen anpil moun ki te kòmanse ap plenyen, men finalman gouvènman an wè nesesite pou moun k ap travay yo tou, li chwazi libere anviwon 1045 reais pou ou menm k ap travay isi o Brezil. Byen. Kòb sa a kilè lap libere e ki dat ke lap prè pou ou menm ki ka resevwa kòb sa. E nòmalman e gen yon kalandriye ke gouvènman li menm li lage. Kòb sa ap kòmanse pa libere le 29 jwen e 29 jwen kòb sa li menm lap libere. Men fòn fè konnen lap libere pa dat e de nesans. Mwen pral li avèw yon atik ke nou menm nou jwenn sou yon sit ki vrèman. Am enpòte yon atik ki ki alò se yon nouvèl ki konfime e nou pral li l ansanm avèw e nap kite lyen an nan deskripsyon video a tou fwa ou menm si w ta vle bay e alò e bay yon koudèy nap kite kalandriye a tou pou ou menm si tout fwa w ta vle wè kòman sa ye pou afè lajan an byen am pou ou menm ki fèt an janvye wap gade akote nou la wap wè telefòn nan si w fèt an janvye am kòb ou sa li menm lap disponib sou yon aplikasyon ki rele cash atenn Kachapeng nan se yon kont sosyal ke yo, yon kont pwopans sosyal oubyen pou n di sa yon kont dijital ke Cacha li menm li kreye. E se sou aplikasyon sa a ke yo te kon yo depoze kòb ausilyo emèjensya w la pou yon moun avan menm le pou ale nan bank lan nan dat lan pou al chèche l. Yo fè konnen ke kòb sa a li menm l ap libere le 29 jen pou moun ki fèt an janvye, an fevriye 6 jiyè, An mas, l ap libere 13 jiyè, epi an avril 20 jiyè, epi me 27, epi jen 3 out. E fò n di w tou, ata desanm, li ap libere 21 septanm. Sa vle di, si w fèt an desanm, kòb lan li menm, ou gen dat jiska 21 septanm pou kòb sa li menm li depoze sou kont sosyal ou. Byen. E anba nèt, yo ba w dezyèm kalandriye a. Pa egzanp, si tout fwa ou fèt an janvye, ki lè ou ka ale nan bank lan pou w jwenn kòb sa a? Paske, fò n di w byen, aplikasyon sa a ap disponib depi apa, li deja disponib. Aplikasyon sa a, ou ka monte sou li apati de 29 jwen pou w ka wè konbyen lajan yo libere pou ou. E ladan, ladan tou, si w vle w ka desann aplikasyon FGTS lan, w ap wè konbyen kòb ou gen sou FGTS ou. e aplikasyon cash atm nan tou lèw depoze kòb lan wap wè konbyen kòb ou menm ou gen sou li kounyè a dat pou libere kòb sa sa vle di kòb sa ap vin nan menw byen nòmal byen rapid ki dat lap ye e pa egzanp siw fèt an janvye kòb sa li menm lap libere 25 jiyè siw fèt an fevriye lap libere 8 out si tout fwa ou fèt an mas lap libere 22 out siw fèt an me lap libere 5 septanbre si tout fwa ou fèt an jen lap libere 3 out. Ou fèt an Jiyè, l ap libere 17 Out. Si tout fwa ou fèt an Out, l ap libere 17 Out. Epi Novanb, 14 Novanb. Epi Desanb, 14 Desanb. Sa vle di dat sa a li menm ke m sot bay la a, se dat ke lajan li menm l ap libere. Ou te mèt te, ou ka fè, ou ka transfere kòb lan sou kont ou e sou aplikasyon an. Oubyen ou ka ale nan bank, nan bank Caixa. Oubyen ou ka ale nan Lotérica pou ou retire kòb sa a. Byen. E Nou gen pou n vin avèk yon videyo pou n moutre w lè kòb sa a kòmanse libere e n ap fè tout pwosesis yo devan w pou n moutre w avan dat sa a kòman ou menm ou kapab retire kòb sa a si tout fwa ou ka gen nesesite pou w ta itilize kòb sa a. Pa egzanp, nou konnen gen moun sitou pou moun ki fèt an novanb yo e kòb sa a ap libere trè ta. Surtout mwen menm tou mwen fèt an Novembre kòb la pibliye trè ta e nap vin avèk yon video pou nou montre w e tout ak transferans yo kòman nap fè yo e pou nou montre w avan avan Novembre lan nap gentan gen kòb pa nou an nan men nou nap itilize nòmalman byen fasil e nap mande w pou abòne ak chanèl lan pataje video yo avèk fanmi w zanmi w pataje l avèk moun ki poko konnen l e nou espere wap fè yon gwo byen pou yo mèsi a la pwochèn e tchaw tchaw.